Zanmanm piga wale rete la. Ti istwa sa bèl anpil. Jenòm sa a n ap gade sou ekran an ki gen ti chemiz manch long 50 mil koulè ladan l lan se mennaj demwazèl sa a ki rele Mikaoli. Mikaoli t ap fòse misye pou l te ba l yon kòb paske l te bezwen kòb pou l te fè chòpin pou l te achte telefòn. Misye menm ki pa t ap travay, li bezwen fè madanm ni plezi ebyen l pran lari a l al bwase. Lè l rive li rankontre avèk yon dam ki gen yon valiz nan men l li rale zam li l fouye dam nan li pran kòb la pou l pote bay mennaj li pou l fè mennaj li plezi ebyen mezanmi ebyen mezanmi dam sa se te manman mennaj li men li pat konnen mezanmi se pa fòt li l pat konnen depaske li pat janm moutre l manman l heheh ann swiv.

Bon kob la, ou sou kal lakay mwen bon kob la. Mwen pa gen kob la non. Mwen raze pou wap ouvè gòj ou sou mwen konsa. Ou raze pou wap vin lakay mwen. Ok premye jou wap vin lakay mwen ou pa pot anyen pou mwen men yon sirèt ou pa pot nan pòch ou pou mwen. Epi wap vin ouvè gòj ou sou mwen nan lakou lakay mwen an. M pa konn ak ki, ou di map viv avèk yon frè ou, yon manman ou, bon m pa konnen yo. Chak kou mwen ta la ou kenbe m nan wout. Wè la ou pale twòp nan tèt mwen la. Ou te sipoze pran baryè ou fè wout ou deja. Wè depi yon moun raze ou pa moute lakay mwen. Wè pou moute nan mach eskalye lakay mwen fò gen lajan. Yo si yon twòp moute yo kraze yon grenn seramik ak kisa ap metel? Si yon twòp moute yo kraze yon grenn seramik lè w antre anndan lakay mwen ou chita sou chèz lan w krazel ak kisa m pral achtel? Pou yon moun antre anndan lakay mwen moute mach eskalye a sèlman bon antre nan lakou a m ta sipoze touche nan mou pou antre w antre nan lakou a. An pou m moute la fòm gen kòb pou si m kraze yon pou si m kraze yon grenn seramik pou moute lakay ou a tou? Bon m di w yon bagay an e tout detay sa yo gen anndan lanmou kounya?

Bon talè m pa konprann ou. E kounye a ou konnen fanm kout pès? Bon nou menm fanm kout, ou konn kijan nou ye nou menm fanm kout? Depi ou pa gen lajan, ou pa ka reponn a bezwen nou. Ou pa gen bann eksetera eksetera eksetera ou pa ka nan vi m.
Ki bann sa non se bann gen bann. Banm fon ti vire pou m wè bouda o mwen pou m ta gen fòs. Vini vini vini la wè ale ale nou mèt ale. Alèz alèz alèz kounye a la. Nou mèt ale ale.
M pral brase lari a ak twal. E lè m tounen pita. Wè la, m ap tounen kounya la. Wè la, wè la, pipirit pa pase menm. Ou bezwen bèl fanm, ou pa gen lajan nan bouda w epi w bezwen bèl fanm.

Mika, sa w fè lè maten? Mika, yo vòlè tout kòb la nan menm, kòb pou m achte manje pou nou met anndan kay la wi pitit. Vòlè a traka m, yo pran tout kòb la. Toujou ta fè blag ou menm. Oh men valiz mwen, telefòn mwen, yo pran tout ti kòb la. Kou m rive nan lekin nan la yo pran m.

Tout jounen yap bat li bal zoken nan tèt li pa chanm di anyen kounya.
Talè ann kite pawòl sa manman serye ou rantre ankò vre yo yo vòlò tout bon. Fout ou la ou pa wèm pa gen anyen sou mwen yo pran tout kòb la tout valiz lan timoun. Epa ti mizè mwen kisa map fè la pou mwen sot la. Mwen pa gen bouton vòlè sa mal bat li la. Mwen gen ta tande de tande avèk vòlè moutre vòlè bon mwen menm. Sòl ou gen vòlè a.

Pandan sam cho la m tou grangou anndan la ou vin dim yo vòlè kòb. Yo vòlè tout kòb la m pa konn sa ki sa nap manje ki rad nap mete tout bagay nap mete pou fèt la la.
Mwen m tèlman sezi.
Kiyate pot kou yam nan. Sa misye gen la moun ap pale yon bagay serye sa vwazinaj te benyen konnen yo te vòlè ou fè. Ki vòl kal fè sa kal fè bon mwen menm yo pran valiz la m kouri nan mwen fèt sa la vòlè lage ki sa m pral fè pou vòlè Humm janm razè a la manman ou kite yo pran ti kob sa manman. Kijan pou m men kijan pou m te fè la pou yo pat pran kob la la. Ou mechan manman ou mechan. Ebyen Mika map antre andedan wi Mika pou dat kisa mwen menm mèsi Bondye yo pa tirem yo pa blesem se kob la yo pran. Manman fè met bagay sou mwen an an ale manman an ale. Ay papa se ou menm ou toujou nan tenten afè Terèse ou pa menm ka fè anyen menm ti lach. Oh koman m paka fè anyen an. Men al chache kote ou grate tande m toutan si nou 2 ap gen
Bon ki nan kisa m pran la men asa ou pral touye vòlè a nan kisa m pran la a Ansko.

Mwen kont byen gade l tann dyòlè. Lè li parèt li rantre sou konn nan se savann lakay li lap antre. Yo m te gen yon frè menn ki te dwe m kòb la msot pran l nan men nan dava. Dali a se yon moun kounye a se yon frè w? Yon frè m. Manman m soti. Yon frè m menn yon frè m. Oh sa gen la blo. Oh ah efò la sa?

Non e mwen kouman nan kola e se pou mwen kal deye kob la lè la lè la peze kouman deye koum la peze pa kou non o o ba kou pran nou men kob wach tay fon nan non kob la manke m pa pa che san dal m pa pa che san nan che ou non non non non non m te kou al deye kob la pou mwen ta fè ki pa wap met nan men nan ki pa wap met nan men nan.